kòd ki sòti devan tèt flybot lan. Bon eskize wi moun yo nou konnen li yon ti jan difisil pou l pale fò moun yo ta swete tande w pi fò m pa konn si w ka fè yon gèt ti jefò pou ou ta pale pi fò li pwobab li posib paske nou konnen li pase anpil tan anpil tan e paske m kwè se a dizè maten an yo rekipe yo pa vre? Wi depi a senkè m fè nwit lan sou dlo e a dizè yo jwenn mwen nan maten.
Ok, ou mèt koumanse, ou mèt koumanse kounya trase, trase fè a pou nou. Wi, kounya, bon, tout sa ke ou fè neglijans kapab pote danje. Men, sof ke ma bebe a nan menm, bon, nou derape, lè nou rive, m pa wè pa ki mwayen kòd sa te pase nan tèt flay, pase, soti sou tèt flybot lan, pou l ale tonbe nan motè an. Kounya, amwens ke moun ki te sou motè an. Kounye a li di pou kapitèn lan, pou kapitèn lan kite lòt 2 motè yo ap mache, kounye a li di non fòk li etèn, etèn ni kounye a bon. Lè l etèn ni, flybot lan, bon se sa m wè ke m pale, te gen yon boutèy nan bouda l, boutèy lan tou tonbe nan dlo, patnè ki sou moto a li rele l vin gade, li pa okipe l menm, apre sa m pa wè si l moute, si l desann. Kounya bon lè m wè moun ap lè flybot lan koule tout moun nan dlo bebe a kite nan menm kounya men sa ke m fè gon gwo dam ki pase l pran l nan menm kounya pandan ke l pran l nan menm kounya mwen menm li di konsa li pap mouri pou kò l kounya mwen oblije koule dèyè li m pran bebe a pandan se tan ke m pran l lan kounya ke m pase moute ansanm avè l m gen rezistans fasil m kenbe l anlè. nan yon ponyèt. Kounye a m jwenn yon patnè ki gen yon doum, pandan ke li gen yon ti doum ki te gen gaz flè bòt lan ladan l. Kounye a ke mwen di l kenbe l pou mwen, gon lòt demwazèl k ap rele lòt mesye yo, e kapitèn lan li pou okipe l menm l ale pou kò l. Li pa fè okenn entèvansyon pou l ta sove yon grenn moun. Se moun ki te sou motè a ki ap fè entèvansyon. Kounye a brèf. Bon, alò ke pandansetan sa, kounye a m vin jwenn yon demwazèl. ki ap naje sou yon galon an. Li di moun yo, Mezanmi, nou mèt mete m nan mitan nou senpman, m ap santi m gen kouraj, m ap arive jiskaske yo vin dèyè m nan mitan dlo a. Kounye a, lè m wè l ap di sa, konsyans mwen repwoche m. Kounye a, m bay patnè an kenbe bebe a mwen. Kounye a, m rele l, l ap mache kontre ansanm avè m. Kounya m pranl li te gen yon wood sou li mwen oblije fèl retire wood lan kounya mwen mare wood lan nan 2 doum yo bebe a nan men patnè a sou do patnè a kounya patnè a retire senti m pran sentiwon an ki nan sentil lan m pran sentiwon an ki nan sentil lan m pase nan senti pam kounya m mare tou lè 2 nan dom m te pase menm m te pran yon sak sandal devenn pou mwen li debouche. Kounya m tou bay vag, m santi fòs mwen m ka wi m santi fòs mwen m ka naje kounya bon m naje ale men sa pase depi a 5 è 5 è 5 è 35 nan aprèmidi nan aprèmidi a 5 è 35 sa pase kounya pandan ke sa pase bon kounya n ap pwolonje ale pwolonje pwolonje pwolonje ale. Kounye a, m pran de moun yo, m al ansanm avè yo, jiskaske, bon, m di yo, yo mèt, yo pa bezwen pè, bon, si tout fwa ke nou gon bagay nou kenbe, mwen menm m gen tan santi fòs mwen, m ka naje ansanm avèk nou, kote nou bout, n ap bout. Men m konnen kanmenm, kanmenm m ap sove mwen menm, e m ap sove lòt moun yo tou. Bebe a pa gen okenn pwoblèm, chak lè, chak lè yon briz tou vini, vin pran nou, devenn pou nou. Kouran ap malmennen m ba yon kòd ki nan senti mwen. Kounye a m ap rale moun yo pou m wè sa m ta fè nan nuit lan. Sa pase a 5 è 35. 5 è 35 yo vin jwenn nou jis a 10 è nan maten yo vin jwenn nou. A 10 è nan maten men sa pase nan mitan lame a pandan ke nou prale Lagonav. Kounye a y al jwenn nou jis. Pli ba a, Pyè Payen, lam nan e e kouran lame a mennen m ale ak twa moun yo nan senti m ap naje ansanm avè yo men Bondye gran youn pa gen okenn pwoblèm men moun yo gentan ale bebe pa gen pwoblèm moun yo pa gen pwoblèm mwen se mwen ki la toujou bon sof ke se manm mwen yo ki fèb paske bat gon bagay m te ka kenbe pou m te ka pran yon ti asiz sou li. Ponyèt mwen, pye m, tout ap fè m mal. E m wè menm ankò yon lòt patnè ki te bò kote nou an atout ke l ap fè entèvansyon. Entèvansyon m ap fè pou yo, se lè ke dlo an frèt, m ap yo pran kranp. Mwen menm, kòd la, tout kòd la nan senti mwen. Bouch mwen pa ka rive dèyè pou m ta mòde yo. M oblije foure zong mwen anndan pye yo kote kranp lan ye a. M blese yo. Yon dam bagay. De menm bebe a. Bebe a li menm. E li te pran yon kranp tou. Men m pa m pa blese bebe a non kote l ye a m manyen n a yon fòs kounye a kranp lan ale kounye a li pe. Kounye a m chache de mwayen pandan ke l sou do misye a yon briz vin vante kouran an prale nou bon e dlo a k ap mennen m ale m fè yon pil eksè pou m ta peri mouri men malerezman ke Bondye pa t ban m chans lan se Pyè parèy Espas dizè yo jwenn nou nan dlo a pandan m pral antre vyè bayen kounye a yo tou pran m yo vini la ansanm avè m. Gen yon gen yon bò m pa konn si l posib pou ta moutre moun yo ban m ban m fè ti vire kamera kounye a pou ta moutre moun yo kote ke wala sa se kote se kisa w genyen la menm kisa w genyen la menm. Sa se kòd m te pase nan senti m nan pou m te kapab naje avèk moun ki te sou do m yo avèk bebe a. Vwala li sa se kote sa se kote raple m non ankò. Jach kazimi ok jach kazimi an se la kote nou wè la se gwo lòt kote an ankò gwo lòt kote la sa se de kote sa se kote li mete kòd la sa se kote li mare kòd la nan senti l pou l te kapab sove lòt moun yo e me kòm 3 moun sa yo. Kouman w pote yo paske li pa fasil, li pa fasil. Bon,
men kouman ke m pote yo, mwen menm yo te gen, kounya pandan ke lè bagay lan koule an, kounya yo fè entèvansyon, yo chak lan pran yon doum, yo pran doum nan, men matmwazèl lan li menm li pat gen ase de fòs. pou l te ka naje ale pou l ta rive atè kè m fè m mal m wè l ap rele lòt moun yo pou yo ta ede li li di li mèt mete l nan mitan yon sèpman l ap gen yon kouraj men mwen menm konsyans mwen ki te repwoche m pa t vle kite l pou kò l m te oblije al pran l men Bondye ba nou chans lan m reyisi viktwa kanmenm. Kòman w viv nuit sa a? E nou te gen kisa nou te gen abò a pou nou te manje pou nou te bwè e ou gen yon timoun nan men w anplis? Bon, alò ke bon, depi nan maten ke mwen pa t gen tan gen chans pou m t achte manje paske mwen te vle rive lakay mwen. Mwen te grangou non plis mwen te swaf dlo paske m panse flaybòt la ap rive yon moman m ka achte tout swaf. Kounye a ke, pandan ke chans pou mwen, kounye a m jwenn yon sak ki gen 4 mango ladan l, m pran youn, m bay lòt. Lòt 3 moun yo ki te abò a, yo chak la youn. Paske gen yon patnè ki t ap naje pou kont li, men kote l pa kapab, m oblije m ba l asiz, m pouse li poutèt pou n te ka rive ansanm. Kounye a, men lè n ap manje mango a, ou konnen lam lan, men l fè gwo lam, kounye a li vin gen yon vye gou, lestonmak nou pa ka resevwa l. Men sa ke n te fè l, nou te oblije manje gwo mango yo. Jis nou manje po mango yo nou chak la bwè yon gòje dlo lamè pou n te kapab sove tèt nou. Men bebe a ki te anlè a, patnè m te bay pote l sou do m nan, mwen oblije fè misye mòde l pou dlo lamè pa antre ladan l, epitou pou l ap mete manje a bouch pa l nan bouch bebe a. Anfèt, gen plizyè moun k ap mande pou nou ta bay nimewo telefòn ou, pou nou ta bay non konplè, e aparaman yo genyen de jès ke yo ta vle fè avèk ou. Men, ki sa w te gen nan men w pandan vwayaj sa a? M te gen senk valiz nan men m, apre sa m te gen 2400 dola ladan l, nan pòch mwen. Pandan ke mwen koule, mwen pa ka di w ki kote ke l pèdi, si se lè m koule al sove bebe an l pèdi, paske li moute nan pòch mwen, pòch mwen pa t pòch a zip li te ye. 2400 dola m genyen ki pèdi. 2400 dola. Avèk telefòn mwen lè dam nan di li pap mouri pou kòl, lap oblije mouri a bebe a lèm koule dèyèl m di malgre m paka jwenn fon gè lanmè a men kotem ka rive toutan m ka naje m map prann kanmenm e m naje vre m reziye m naje pi vit pasel men m pranl nan menl m moute ansanm avèl m tou level anlè Leve m tou leve l anlè a paske souf li souf li vwaman kout m pat vle ke pou l te gen pwoblèm nan men m pou m te nan plis cho paske mwen menm m pat gen anyen nan men m nan kannal la pou m ta di w pou m ta kenbe m pat gen anyen nan men m ditou kounye a m oblije al mete l sou devan patnè a sou do m nan epi tou m mare yon kòd nan senti m m ap rale rale.

Monri, baz tele a fèt nou ale dedwanyel senmak, baz tele a monri nou fè livrezon a domisil.
Non, moman sa m pa al lekòl, paske ane pase m te gaspiye yon kòb, ane sa te kòmanse pat bon, sitou kote m lekòl lan. e se Dèlma 31, kay Marc André Souffrant, enstitisyon miks Marc André Souffrant, toujou, elèv yo toujou viktim, kounye a mwen menm jis tou pa ale ankò. Donk vwala, e sitiyasyon peyi a ki lakoz ke ou te fon kanpe sou koze lekòl la, a 20 lane, e mwen panse ke ou chaje ak avni an. E pou kounya m. Ou fè mekanik tou. Ou fè mekanik tou? Ya, m fè mekanik, mekanik moto. Mekanik moto?
Ya. Ok, se. M fè teknisyen tou, m ranje radyo, m ranje telefòn, ak plizyè lòt bagay. Se yon jèn ki chaje ak avni, ki boure ak talan yon lòt kote, e piske l gen plizyè metye ke li menm l ap viv, li konn, m kapab di pratike, pou l kapab viv sou yo, e pami yo. Mekanik ee.
Wi, tou dènyeman, bon pou byen di w, se fyèl mwen mwen oblije mare. Paske madi ki te pase an, madi sa ki ta pral vin la, 8 jou, 8 jou, m panse ke m gen yon semèn edmi depi m te fè aksidan, m te tonbe sou tèt, dènye vizaj mwen te kraze, m bay san nan nen, bon m potko al kay medsen.

Rele nou premye. Ok ok ok pa gen problem ann fon ti kite enfomasyon sa yo de kote e ou pa bon pou kounya ou pa gen telefon. Non telefon mwen pèdi. Telefon li pèdi men m panse ou ka pran sim nan ou ka fè yon plasman bon m panse sa e m panse ou kapab fè yon plasman. M pap ka fè yon plasman paske kat sim lan pèdi li te nan malèt lan. Ah ok ok sa vle di PUK tout sa ou men m panse yo ka mande w nimewo ke ou konn ou konn konpoze sou li pi souvan brèf sa ki pi enpòtan la pou moun yo se ke yo bezwen konnen kòman non w ekri epi yo bezwen gen nimewo telefòn ou paske yo estime ke ou son hewo ou se yon moun ki ta sipoze benefisye de plizyè bagay. Bon mwen se nou gen banm fò ekri non sou telefòn sa. Men a bò a gen anpil moun ki di pat gen sovtaj. Pa gen.
Paske lè yo lè yo di pran sovtaj. Lè yo di pran sovtaj lan lè yo ouvri pòt lan bagay lan tou koule. Si te gen ladan li tap oblije yo tap moute dlo. Pa gen yon grenn sovtaj.
Men e pale nou de koze paske si ou soti nan zòn ti palmis se sa zabriko? Zabriko belvi.
Si ou soti zabriko, zabriko m konnen pa gen lanmè nan zòn sa. Koman ou fè pou ou te aprann naje? Pandan ke mwen te vin abite ansa galè m te lekòl nan Wesleyèn nan esansyèl lezaprè midi. M te fè dezan lekòl bò isit lan. Men lezaprè midi le dimanch le dimanch m te konn. Al benyen nan lamè, men manman m pat menm vle, m te konn ale an kachèt. Ale m te konn ale an kachèt lan, men li ban mwen tron kote. Si m te koute l, m pat konn ale, m tap tou mouri a tout bebe a lòt moun sa yo tou pa tap sove.
Ou te konn fè yon fason pou al aprann naje? Non mwen konn naje pou kò m. Premye eksperyans mwen fè paske. Gon kote ki rele sou sèk, sou valiz kote milat yo lè yo sòti petyonvil yo desann de kamewoun yo konn lwe flybòt la yo vin benyen sou sèk lan kounye a te gen yon moman anbyans men m te bezwen ale tout moun te peye flybòt pou yo t ale m pat gen kòb mwen menm m te oblije mete entèlijans mwen deyò yo di m gen kouran m panse ke si gen kouran kote gen kouran e pa anlè w pase kouran a lage w desann kote w ap rive a w ap kanpe.